Mesye sa avèk dam sa nap gade la se madanm avèk mari yo ye se kay yon pitit gason yo yo ale la yo rive yo frape se madanm pitit yo a ki vin ouvri yo mande pou pitit la dam nan di tann li yon minit lap vini li kite moun yo deyò a li rantre lal kot maril lèl rive li di cheri me pare yo vin kote w yo deyò a la em sirman Se kob yo vin mande w prete kom yo toujou fè. Konya misye di pa gen pwoblèm fè yo rantre. Konya li fè yo rantre epi yo chita. Konya misye di manman, papa, m byen kontan nou vin vizite m. Papa di, koman w ye pitit mwen? Pitit la di, m trè byen gras a Dye. Papa di pitit mwen m vin kote w pou prete m yon ti kob paske manman w malad. Gade reyaksyon fi a. Konya misye di kisa manman m genyen? Papa di manman w malad. Nikoto ou prete m yon ti kòb pou n ta al lopital avè l. Gade ankò ki reyaksyon fi a fè. Kounye a misye di, Avèk plezi, papa pou m ede nou nan tout sitiyasyon, nan tout sa nou bezwen. Misye foure men nan pòch, li di papa me pran sa pou nou rezoud pwoblèm nou. Papa di mèsi bokou. Misye di Avèk plezi papa. Depi nou gon pwoblèm se sèlman rele m epi map ede nou. Moun yo leve yo prale, yo di pitit mwen Bondye beni w. Misye di papa mennen manman m lopital. Silvouplè Depi nou gon pwoblèm silvouplè se rele m sèlman rele m. Yon lòt fwa ankò moun yo nan pwoblèm pi rèd. Ta sanble yo dwe bank. Nou prèsk pou yo sezi kay yo. Misye parèt bò kot madanm li, papa papa jennonm nan, li di, Cheri, m m santi m trè preyokipe nan moman sa, m gen anpil pwoblèm. Paske nou gen plizyè mwa la nou pa janm peye bank, nou pa konnen si yo p ap vin sezi kay nou an. Kounya la fi a di, Cheri nou pa gen lòt solisyon se kot pitit nou an pou n ale. Misye di, Non m pa vle al anmède pitit la ankò. Fi a di, Enben nou pa gen lòt solisyon sinon n ap pèdi kay la. Misye reflechi vre epi li di, Se sèl solisyon l. Yo deside pou y ale. Yo leve ale kot pitit la ankò. Yo rive, pitit la kontan wè yo. Pitit la di, Manman, papa, m byen kontan nou vin vizite m. Mwen m prèske pa gen tan pou m al vizite nou. Pa rapò avèk aktivite m. Yo di, Misye di, Kòman nou ye? Manman di, Pitit mwen, nou vin la avèk anpil wont. Nou wont ou anpil, paske nou gen anpil pwoblèm. Nou rive nan yon pwen, nou prèske pou n pèdi kay nou an. Kounye a, misye sezi, misye di, Pèdi kay la? Manman di, Wi, nou gen plizyè mwa nou dwe labank, nou poko peye. Nou si yap vin yap vin sezi kay la. Misye di plizyè mwa, konya papa reponn papa di wi pitit mwen nou dwe plizyè mwa nou pa peye e se sak fè nou vin la nou vin anmèdo ankò avèk anpil wont nou vini pou wè si w te ka prete nou yon ti kòb ankò. Epi misye di non papa pa okipe w m la pou m ban nou sèvis kenpòt sa nou genyen an epi li di papa konbyen kòb nou dwe Papa di, Me, me, tann nou dwe. Epi l foure men l nan pòch, li kontwole, li ba yo. Epi papa di, Pitit mwen, m santi nou wont ou anpil, paske nou dwe yon pakèt kòb. Pitit la di, Non papa, pa okipe w, trankil. Lesansyèl se rezoud pwoblèm nou gen pou n rezoud la. M la pou m ede nou. Epi moun yo di pitit la, Mèsi bokou, yo leve, yo ale. Pitit la di, Bondye beni nou. Epi yo ale. Men tou fò m di nou misye se yon nèg ki konn prete moun kòb a enterè. Yon bon jou, misye chita l ap fè kontwòl, epi madanm ni te chita bò kote l. Madanm ni ap jwe nan cheve l. Epi madanm ni rete reflechi, li di, Bon cheri, poukisa w pa janm touche nan men paran w a chak fwa ke yo vin prete nan men w la? Misye di, Touche nan men papa m ki dwe m. Fi a di, Wi. A se konsa lajan ye, kontinye prete yo. Fi a di, Fò w touche, touche lajan, se lajan w li ye. Epi misye rete l reflechi l di, Ou gen rezon w. Ou gen rezon w. Misye pran kalkilatris li, li pran plim li, li pran papye l, li di, An n ale, an n al kot paran m pou n al fè kontwòl avè yo pou n ka touche. Epi yo leve vre, yo ale kot paran yo. Vwala yo gentan rive. Lè yo rive, paran yo on ti jan etone. Yo panse se kob misye vin chèche nan men yo vreman. Misye di yo bal chèz la poul pran ti chita. Misye chita epi li rele papa. Epi papa di pitit mwen m konnen. M konn poukisa. Vreman vre m dwe anpil kob. Men m pa gen mwayen poum peye yo konnya la. Silvouplè fon ti pasyans pou mwen. Epi misye di gade papa. M vini pou m fè kontwòl ansanm avè w. Ann al wè kòman sa ap pase. Misye pran kalkilatris li, li make. Li make 25. Li di, A 25 peso, chak lè pou m te manje, lè m te bebe, e pou m te bre. Li pran 25, li miltipliye l pa 3. Pandan yon jounen, li di sa fè 75 pèso. Li pran 75 sa, li miltipliye l pa 30, sa vle di pou on mwa, li di sa fè 2250 pèso. Li pran 2250 sa, ki se kòb yon mwa, li miltipliye l pa 12, li di sa fè 27000 pèso pandan yon ane. Li di pou 28 ane, paske nou fè 28 ane lap pran swen m, sa fè 756 mil pèso, prèske on milyon pèso. Misye di plis tout lòt kòb. Lè m te konn malad, nou te konn mennen m lopital, m achte medikaman pou mwen, nou mete m lekòl nan kin. M vin nan primè, m fè segondè, m vin antre nan inivèsite n ap depanse kòb pou mwen. Misye di pou valè bagay m konnen nou fè pou mwen, pou valè kòb nou depanse pou mwen. Misye di papa, si m ta fè sòm tout sa w fè pou mwen, tout kòb ou depanse pou mwen, li di m ap pale klè avè w, si gen yon moun ki dwe lòt, Se mwen menm ki dwe w. Misye di, Wi, se mwen menm ki dwe ou menm ak manman m pou tout sa nou fè pou mwen. Li di, Pa bay tèt ou pwoblèm. Bliye tout kòb ou te dwe m. Li di, E m la. Kenpòt lè w gen nesesite, ou gen bezwen, se al lakay mwen, m ap ede nou nan tout sans m kapab. E pandan tout aksyon sa yo, fi a te la dèyè do misye a, l ap gade. Se kounye a fi a souke tèt li, li wè reyalite a. Ti videyo sa a m panse se yon videyo ki gen anpil leson ladan l. Ou menm ki pran tan w pou te gade l, eseye konprann li byen. W ap wè tout efò yon paran fè pou pitit li, lè pitit sa fin rive vin gran. Si gen yon moun ki dwe lòt, se pitit la ki dwe paran.
Kòman w ta vle pou m pa ta fache?
Mwen kwè w te di m ou ti fi. Men ou te di m ou vyèj. Mwen pa t janm di w m vyèj mwen.
Mwen te di w m ti fi, m pa t di w m vyèj.